Pale de Claudson avan yè, mesye yo di bon Claudson son nèg ki ka fè gòl. Mesye a ankò repwouve li, kounye a li pase a 7 gòl nan klasman bitè nan chanpyona nasyonal la. Bon, se gòl li ka fè menm. Li ka jwe tou mesye. Si nan gade gòl li. Non, li ka jwe, men si l ap fè gòl, se ke li ka jwe kounye a la, n ap gade jwe a, èske veritableman Claudson patisipe nan elaborasyon jwèt la tou. Dayè lè n ap gade Claudson, dayè son nèg veritableman se pran pot ba li. Men ki di bay Claudson yon balon pou ap kraze yon defans pou kò l pou l al fè yon gòl. M pa fasil wè sa lakay Claude Zone men Claude Zone son nèg ou ba li balon l ba w epi l ap lage li o fon de teren. M panse lè yon atakan al patisipe nan jwèt la sa se yon sòt de valè ajoute li ye nan sa ke l gen pou l fè men si tout fwa li pa patisipe nan jwèt la sa pa retire anyen sou li kòm atakan. Kounye a se lè li jwenn balon yo li pa ka fè gòl yo, se la a. Non, valè ajoute a pa gen pwoblèm ansanm avèk li non Yvenè. Kounye a la ann gade si ekip la twouve l dan de gran difikilte pou di jwè sa di bon ban m pran desizyon m desann m al pran balon m kraze yon defans pou m patisipe nan elaborasyon jwèt la. Paske nòmalman, pafwa ou konn kanpe kanpe w ap tann balon men moun k ap pot balon pou ou a twouve l dan de gran difikilte men si ou menm ou dakò ou di bon Ban m desann, m al patisipe nan inisyativ Jòta nan elaborasyon, m pran balon epi m moute ansanm avèk li. Se ke nou gen kèk grenn nèg isi la ki ka fè l. Ou konprann? Eske ou vrèman gade Claudeson pandan w ap di sa a? M panse sa w ap di a, li pa ka fè l nan yon nivo menm jan avèk Roberto, menm jan avèk Louis Leconte, men. Tankou Roberto. W ap gade Roberto k ap jwe nan ti moto kap. Roberto son nèg ki di bon map desann mal pran balon map al kap fè jwèt la sa se pwen fò Roberto pandan se tan e mwen menm li m panse l gen pwen pwen pwen e sam ta pral di mwen menm tou Roberto souvan kite aks la e li souvan kite aks la lal patisipe nan jwèt la sa ki konn vin kreye yon vid devan an e m ti sant konn ap fèt ou konn pa jwenn moun vre kounya se sak fè jan kap di l la yo chak yo gen bon kote pa yo gen move kote pa yo e nan ka Claudson Claudson son vrè finisè bon ok vwala m wè ke Pierre Philo di sa.

Ti gari te depoze bouteyi la nan frè. Ou tou nan bay zot nan sans ankò. Chil la ap depoze ka, chil la ap depoze bouteyi. Se li, se li, se li, se li kèk chèn de foutbòl kap jwe la. Claudeson jiska prezan li devan ansanm avèk 7 gòl. E m panse seleksyon nasyonal nan koup di mond. Kòman nou wè sa? Kòman nou wè Claudeson? Eske nou wè son potansyèl jwè? M panse fò jan jan nou toujou fè l la fò fò n eseye gade sa yo Kounya se kiyès ki gen toli a pou li? Sa m panse sa m panse seleksyon nasyonal la si tout fwa yo gen dezi pou yo vin chèche omwen youn ou 2 jwè nan chanpyona an di m nan Ligue Haïtienne de Football la yo ka tout fwa mize sou nan yon pozisyon nan seleksyon nasyonal la ki gen feblès Claudson ka paka jwe nan yon chans si tout fwa y ap fè chwa sa ke m di a. Paske si tout, imajine w Izidò, Izidò vini, Izidò vini e Odson Edouard ta ta vini, m panse fò Nazon w la, fò Pyè w la, fò tout sa w la, m panse la a pap vreman gen karans atakan men m panse si tout fwa y ap bay yon 2, 3, 3 jwè chans yo m panse fò l ta la. M panse ke CAF nan sa ou di a san voulwa vou deranje. E Claude si nan match amiko nou pral jwe la seleksyonè a di bon li ap fon mete mesye sa yo de kote le ka de Pierrot le ka de Nazon si l di l ap pran kèk jwè nan kap jwe nan lig ayisyèn nan la m panse Claude son se youn nan moun ki ta ka Bon m panse si kòch la ta rive fè sa li t ap on move lojik paske match amiko sa yo kote yo pral jwe a se an preparasyon de la koup di mond. Wi nan yon koup di mond lan se vre men se kostarika se ondiras se nikaragwa nou te gen pou nou te jwe avèk yo la men kounye a nou pral jwe avèk mawòk ekòs epi brezil epi brezil sa vle di m panse ke match sa yo nou pral prepare koup di mond lan e m panse se ajisteman.
M pa wè kote son move on move on move kalkil coach ap fè m pa wè l kòm move kalkil. Non m pa di si l pran Claudson non m ap di si kòmsi l al woule kòmsi li kite l. Bon si l al ap chèche on efektif dayè ekip la poko fin gen on efektif ki nòmal ki sèten ou konprann. Wi men men coach la gen li gen osatur li gen osatur jan k ap sot di l la nou pral gade kote nou te fèb yo pou nou ranfòse e m panse nan atak la Se pa fò nou te fò, nou fò pase nou nou Pierrot konn bay ti ti problèm e Capitaine Sans Brassard Nazon konn bay ti problèm epi bay gwo problèm wi gwo la yap make pil kòd sa pou nou la Kounye a si nou jwenn gwo ranfò yo map pale de Isidore Odson Edouard sa vle di la nou pap vrèman nan bezwen e kòmsi pòs sa li pa ki gen karans map pale de avant sant pou nou vin pran nan an ayiti la moun kap jwe nan chanpyona nasyonal la konsa tou e ki pòs nou panse si tout fwa nou ka vin chèche e paske mwen pou ou mwen gen 2 ou 3 jwè paske mwen se 26 jwè Pou gen 2 ou 3, menm si se pa jwe men al pran eksperyans lan, menm jan yo sot fè lane dènyè ke seleksyon an te gen Valendio Delus, Peterson Pierre-Louis, Valendio kòm gadyen, Peterson Pierre-Louis kòm defansè, k ap jwe nan Liga Ayisyèn nan la ki te fè pati seleksyon an menm, byenke yo pa t jwe men yo t al pran eksperyans lan. Mwen panse nou plis gen pwoblèm an defans.

Ki di w sot jwe kont Brezil, Mawòk, match la ap vrèman fatigan. Pou kalifye pou dezyèm tou a, ou bezwen 109, mwen panse l ap vrèman enpòtan pou n ta gen omwen 2 jwè de tay, 2 nèg ki gen kò an defans ki pou ede n goumen kanmenm. Mwen panse a dwat nou gen Akus ki vrèman bon, Wil Genspo gen kapab pou jwenn seleksyon an tou pou koup di mond la. Mwen panse son vrè talan. Epi a goch nou, mwen panse an defans nou ka gen omwen yon anfòm.